Zanmi fanmi nou yo, nouvèl lan tonbe tankou yon bonm sou sèn entènasyonal. Chèf Konsèy Sekirite Nasyonal Iran an deklare yo rive kaptire sòlda ameriken. Men èske se vre? Oubyen èske se yon gwo zam nan lagè dezenfòmasyon an nou wè k ap dewoule la a? Pandan ke nouvèl yo ap tonbe tankou lapli, bagay yo ap konplike e gen lafimen k ap monte. Ki pou bouche je nou. Pral eseye klere fènwa nou. Nou pral fouye pi fon pou nou wè kote verite an kache. Men, pou nou vrèman konprann sa k ap pase jodi an, nou dwe fè yon vwayaj spesyal. Yon retou nan listwa, nan youn nan pi gwo kriz ki te make relasyon ant Etazini ak Iran, kriz otaj 1979 lan. Èske se listwa k ap repete tèt li? Rete la, paske apre al dekòtike tout bagay pwen pa pwen, pou ou ka fè opinyon w zanmi fanmi nou yo. Zanmi m bagay yo yo chofe yon sèl kou nan mitan konfli ki te eklate depi 28 fevriye 2026 lan kote Etazini ak Izrayèl te lanse yon operasyon militè yo rele Epic Fury, Operasyon Epik Furi. Ebyen gen yon lòt kalite batay ki leve, gè pwopagann nan. Sou yon bò ou genyen yon deklarasyon ofisyèl ki sòti bò kote Iran daprè enfòmasyon ki rapòte pa plizyè medya entènasyonal tankou Al Jazeera ki fè pòs sa wap gade la a, chèf sekirite nasyonal Iran an deklare yon kantite sòlda ameriken Yo rive kaptire depi lagè an te kòmanse, sa gen yon semèn. Donk li pa bay detay sou konbyen sòlda yo pran, ni nan ki nan ni nan ki sikonstans sa te fèt. Donk se yon taktik ki pwisan. Li fèt pou simen dout ak panik. Lè ou fè konnen ou kenbe sòlda ki sòti nan lame ki pi pwisan nan mond lan, ou voye yon mesay bay tout moun, pa souzestime nou. Men, menm lè an zanmi nou yo, repons Etazini an pa t pran tan pou l te tonbe. Epi, li te sèk, li te dirèk. Tousuit apre deklarasyon sa a, Pentagòn ak Centcom, kòmandan militè ameriken an pou Mwayen Oryan an, te demanti sa ak tout fòs yo. Donk, deklarasyon yo te klè, pa gen okenn sòlda ameriken ki anba men Iran. Donk, daprè yo, se yon estrateji klasik soti nan liv Iran an pou detounen atansyon. Donk sa mete nou nan mitan yon gè denfòmasyon, yon batay kote chak kan ap eseye enpoze pwòp naratif pa li. Sou yon bò, ou genyen yon deklarasyon ofisyèl san prèv. Sou lòt bò an, ou gen yon demanti fòmèl. Pa gen okenn nan sous endepandan ki konfime anyen. Donk ou gen de vèsyon ki konplètman opoze. Kiyès k ap di verite? Èske verite sa a egziste menm? Oubyen èske l pèdi nan mitan lafimen de gwo puisans yo k ap konfwonte youn lòt? Donk se yon kesyon ki enpòtan anpil, paske repons lan ka detèmine si nou sou wout lapè oubyen si nou sou wout yon gè ki pi laj. Konfli sa a zanmi nou yo pa fèt nan yon vakyòm, nan yon vid. Li rive nan yon moman kote tout rejyon Mwayen Oryan an sou tansyon, tankou yon chodyè presyon ki prèt pou l eksploze. An nou kòmanse ak Etazini ak Izrayèl. Nan kad operasyon Epic Fury an, yo te lanse plizyè santèn atak an pwofondè sou teritwa iranyen an, ki te vize sit militè, enfrastrikti ak lidèchip rejim nan.

Se te yon kou san parèy ki te dekapite tèt rejim nan epi ki te deklannche yon repons de fòs an menm tan nan men Iran. Bò kote pa l, prezidan ameriken an, Donald Trump, ki ap dirije operasyon an, pa kache objektif li. Donk nan yon diskou li deklare ke Etazini te kòmanse gwo operasyon de konba pou elimine menas rejim iranyen an poze. Gouvèneman ameriken an menm rive deklare ofisyèlman ke fòs iranyen an pa egziste ankò e ke marin iranyen an donk repoze nan fon Gòlf Pèsik lan donk an se se pa senp vante sou rezo sosyal men se pozisyon ofisyèl administrasyon an. Prezidan an menase pou l frape Iran pi fò toujou nan yon volonte klè pou yon eskalad masiv si nesesè. pandan li di objektif final li se pou pèp iranyen an pran kontwòl gouvèneman an. An repons, Iran te lanse plizyè santèn misil ak dwon sou baz sou baz militè ameriken nan tout rejyon an, tankou nan Kata, nan Kowet, nan Brahim, menm sou Izrayèl. Gen kèk nan atak sa yo ki te lakoz pèt nan mitan sòlda ameriken. Pa egzanp, 6 sòlda ameriken te mouri nan yon atak a dwon sou baz nan Kowet. Kidonk, sitiyasyon an trè serye ak atak e kont atak k ap fèt chak jou. Donk avan ke nou ale pi fon nan analiz lan, pran yon ti segond pou ou fè yon ti bagay ki vrèman enpòtan. Donk si ou renmen jan ke n ap dekòtike analiz lan pou ou an, si ou apresye travay lan, rechèch ke nou fè an, zanmi nou yo, pran yon ti tan, abòne avèk chanèl lan, peze ti klòch notifikasyon an pou pa rate okenn pwochen videyo nou yo. Epi lage. Yon gwo pous anlè, yon like, pou ankouraje nou kontinye. Finalman, pataje videyo sa a ak zanmi w ak fanmi w pou plis moun ka jwenn aksè ak yon analiz an pwofon sou sa k ap domine aktyalite mondyal la. Bon, nou fin gade tout aktè yo, Iran fè deklarasyon ofisyèl li kenbe sòlda Etazini, Etazini di se manti. Gè an li reyèl, frap yo yo reyèl e viktim yo reyèl. Kounya An nou pran yon ti poz epi analize, kiyès ki gen enterè pou l defòme reyalite an e poukisa? An nou kòmanse ak Iran, poukisa Iran ta fè yon deklarasyon konsa, menm si Etazini di se pa vre? Gen plizyè rezon stratejik. Premyèman, pou politik anndan peyi an. Donk rejim nan ki deja frape pa lanmò Lidè Siprèm nan, bezwen mobilize pèp li. Lè ou kreye yon istwa viktwa sou gwo Satan an, ou ka eseye kreye yon santiman de fyète nasyonal epi fèmen bouch opozan yo. Donk, dezyèmman, pou pwopagann entènasyonal. Donk, lè ou fè kwè ou kenbe sòlda ameriken, ou voye yon mesaj bay lòt peyi yo, Pa souzestime nou. Nou ka fè nou mal. Donk, se yon fason pou montre yon fòs ou petèt ou pa genyen. Yon teknik ke yo rele diswasyon. Twazyèmman, se yon fason pou fè lagè an sikolojik. Donk lè l anonse yo kenbe prizonye ou kreye enkyetid nan peyi lènmi an. Fanmi sòlda yo kòmanse ap enkyete. Sa ka mete presyon politik sou lidè lènmi yo. Kounye a, annou gade bò kote Etazini. Poukisa yo ta demanti ak tout fòs konsa nan yon demokrasi tankou Etazini kote laprès lib? Li trè difisil pou kache pèt de sòlda oswa kapti yo pandan lontan. Donk verite an toujou fini pa sòti. Donk se poutèt sa demanti fòmèl Centcom nan gen anpil pwa. Pwobabilite pou deklarasyon ou an se yon manti pi gwo bò kote Iran, ki gen yon long istwa nan itilize pwopagann kòm yon zam leta. Tout sa a montre nou ke lagè modèn nan pa fèt sèlman ak misil ak fizi, li fèt anpil tou sou ekran televizyon, sou rezo sosyal ak nan lespri moun. Se yon gè de presyon kote chak kan ap eseye enpoze pwòp reyalite pa li. E nan mitan tou sa, wòl nou se eseye rete kritik, poze kesyon epi pa vale toutan kri tout sa ke nou tande. Se egzakteman pou rezon sa a nou dwe fè yon ti tounen nan listwa. Paske taktik Iran ap itilize jodi an, li gen yon rasin pwofon nan evènman ki te fèt an plis pase 45 an de sa. Pou nou konprann poukisa Iran ta menm panse pou l itilize kaptire sitwayen ameriken kòm yon zouti, fòk nou retounen nan dat 4 novanm 1979. Jou sa, yon evènman te rive ki non sèlman te chanje relasyon ant Etazini ak Iran pou tout tan, men ki te tou defini yon pati nan idantite politik Repiblik Islamik lan. Kontèks lan, yon revolisyon k ap bouyi anvan 1979, Iran te dirije pa Pacha a, yon gwo alye Etazini. Men, rejim nan te brital e kòlè an t ap monte kont li ak kont enfliyans ameriken an. Nan mwa janvye 1979, Cha a te kouri. kite peyi an. Ayatollah Ruhollah Khamenei te retounen pou l mete sou pye yon Repiblik Islamik, ak yon gwo santiman anti-Ameriken. Pou li, Etazini se te gwo Satan an. 4 novanm 1979, anbasad lan tonbe. Lè prezidan ameriken Jimmy Carter te pèmèt cha a rantre Ozetazini pou rezon medikal, anben kòlè a te eksploze an Iran. Yon gwoup etidyan islamik radikal te eskalade miray anbasad ameriken an nan Teheran epi yo te pran tout moun ki te anndan an an otaj. Donk sa te sa ki te kòmanse kòm yon manifestasyon de ki te tounen yon kriz entènasyonal ki t ap dire 444 jou. Finalman, 52 ameriken te rete prizonye pandan 444 jou. Gouvèneman Donk ankò Meni an te sèvi ak kriz lan pou imilye Etazini epi pou l ranfòse pouvwa li. Donk yo te montre yon gwo metriz nan manipilasyon medya, pa egzanp lè yo te libere 13 otaj, fanm ak nwa ameriken, pou yo te eseye divize opinyon piblik ameriken an. Operasyon Eagle. Klaw echèk an total lan. An avril 1980, Prezidan Carter te apwouve yon misyon sekrè pou sove otaj yo, ki te rele Operasyon Eagle Claw. Men, operasyon an te tounen yon dezas akoz yon tanpèt an sab ak pwoblèm mekanik. Donk yon elikoptè te fè kolizyon ak yon avyon transpò, 8 an sòlda ameriken te mouri. Donk se te yon imilyasyon pli ekstrèm an pou lame ameriken an. Donk negosyasyon ak liberasyon an. Apre echèk militè an, negosyasyon an te rekòmanse. Lanmò Shah a an jiyè 1980 ak envazyon Irak lan sou Iran nan septanm 1980 te pouse Iran jwenn yon akò. Donk yo te dakò pou yo te libere otaj yo an echanj Debloke biyè Iran ki te jele. Donk liberasyon an te fèt an 20 fevriye 1981, kèk minit sèlman apre Reagan donk te prete sèman kòm nouvo prezidan, donk yon dènye jès imilyasyon donk an pou Jimmy Carter. Kriz otaj lan te kraze relasyon diplomatik ant Etazini ak Iran jiska jodi an. Men sa ki pi enpòtan. Pou deba a, zanmi nou yo, sè ke li te etabli yon modèl pou Repiblik Islamik lan, itilizasyon sitwayen etranje kòm yon mwayen de presyon. Donk kriz lan te montre lidè iranyen yo ke yo ta ka kanpe tèt ak Etazini epi sèvi ak sa pou ranfòse lejitimite yo lakay yo. Donk se yon se yon leson ke yo pa janm bliye. Kounye a ke nou fin fè gwo detou istorik sa a, an nou retounen nan Ane 2026 lan, èske nou kòmanse wè resanblans lan kounye a? An 1979, nou te pran 52 Ameriken an otaj fizikman. Donk se te yon zak vizib. Jodi an, nan epòk dijital lan, taktik lan li vin pi sibtil. Olye pou yo montre imaj. otaj yo tou suit yo lanse yon deklarasyon ofisyèl san prèv, donk yo kreye yon otaj enfòmasyonèl, donk rezon ki fè yo fè sa sanble anpil ak rezon 1979 yo. Mobilize, montre fòs yo epi imilye lennmi an. Donk mobilize sipò anndan peyi an, mete presyon sou advèsè an, men gen yon gwo diferans antre 1979, otaj yo te reyèl, Te gen 52 moun ki t ap soufri. Jodi an, nou gen yon sitiyasyon kote otaj lan pa jis yon lide, yon manti ki konstwi pou fè menm efè an ak yon otaj reyèl. Se sa ki fè sitiyasyon aktyèl lan pi konplèks e petèt menm pi danjere. Paske lè verite an pa klè, lè tout moun ap akize lòt de manti, risk pou youn fè yon move kalkil Pou yon moun reyaji sou baz yon fo enfòmasyon ogmante anpil. Donk imajine si yon jeneral ameriken ta deside lanse yon atak vanjans sou baz yon deklarasyon san prèv, san li pa tann konfimasyon, konsekans lan t ap katastwofik. Se sa ki fè nou oblije mande tèt nou Ki objektif final chak kan? Donk pou Iran, èske se jis yon blòf oubyen èske se yon pati nan yon eskalad ki pi laj? Pou Etazini, èske demanti an se yon siy de konfyans oubyen èske se yon siy ke yo pa vle kite Iran dikte ajanda ak pwopagann li? Donk nou rive nan yon pwen kote nou bezwen tande ou. Di m sa ou panse. Donk nou fin prezante ou enfòmasyon yo, analiz yo ak kontèks istorik yo, donk kounya se tou pa ou. Kite yon kòmantè anba a, di nou kiyès ou kwè nan istwa sa, èske ou panse se jis yon gè de pwopagann oswa èske gen yon pati nan verite an ki kache yon kote. Opinyon ou konte anpil pou nou. Epi si ou poko fè l, se dènye chans abòne avèk chèn nan epi aktive notifikasyon an. Pou fini, Donk nou kanpe devan yon gwo mi lafimen, verite an pou kounya sanble se premye viktim tansyon sa. Li antere anba kouch pwopagann dezenfòmasyon ak kalkil estratejik. Sa nou sèten se ke relasyon ant Etazini ak Iran ki te anpwazonnen depi kriz otaj 1979 lan, rantre nan yon nouvo faz ki pi danjere. Chak a deklarasyon, chak aksyon, chak mal entèprete e li ka deklannje yon konfli ke pèsonn pa ka kontwole. Bagay lan li cho, li sanble la ap kontinye chofe, kesyon final lan li rete an sispenn. Kisa kap pase demen? Eske manti jodi an ap tounen yon verite demen oswa eske tout bri sa ap tou senpleman disparèt? Donk nou menm nap kontinye swiv dosye an. De prè pou ou, rete branche paske istwa a li fenk komanse. Panik nan salon diplomatik Washington zanmi fanmi nou yo. Nouvèl lan li tonbe tankou yon seyis pandan ke Prezidan Ameriken an Donald Trump mande Iran pou rann tèt li pou depoze zam, Vladimir Putin, Prezidan Ris lan ap glise sekrè militè Ameriken bay Teheran nan fè nwa. Eske se vrèman yon senp koensidans si nan menm moman pri gaz lan ap eksploze? 92 mil djòb disparèt Ozetazini. Administrasyon Trump lan pran yon gwo frap nan tribinal sou dosye tps ayisyen yo. Non, zanmi fanmi m yo, tout bagay konekte. Premye domino an le fenk tonbe. Jodi an, nou pral dechifre sa k ap pase dèyè rido lafimen an. Byenveni sou chanèl paw lan Anouwe Lakay. Ann kòmanse ak gwo menas ki soti nan Lamezonblanch lan. ak repons an glase ki sòti nan Mwayen Oryan an. Yon deklarasyon chòk sot frape mond lan nan wikenn nan, Prezidan ameriken Donald Trump an fè yon demand klè e san paspouki. Li mande pou Iran rann tèt li san kondisyon pou yo depoze zam. Donk li pwomèt pou yo frape Iran pi fò Si yo pa pliye. Sa a se pa yon senp avètisman, se yon iltimatòm ki mete tout rejyon an sou yon pye de sispens. Lè ou gade jan diskou an fèt, ou wè klèman se yon strateji pou fòse do advèsè a rete nan mi. Men atansyon Iran pa rete an silans andevan gwo presyon sa a. Pozisyon fèm an prezidan an. Iranyen an, Masoud an Pezeshkian, se yon repons ki glase san moun. Li deklare egzijans Etazini an se yon rèv y ap pote ale nan tonm yo. Sa vle di, pa gen okenn chans pou yo bese tèt. Pou yo rann tèt san kondisyon, se yon imilyasyon yo p ap janm aksepte. Repons sa a montre yon nivo detèminasyon ki fè n konprann lagè an pap fini jodi an ni demen. Donk se yon jwèt dechèk a kote chak pyès an gen anpil enpòtans zanmi nou yo. Dèyè deklarasyon sa yo, gen yon chanjman strateji radikal nan kan Teheran. Iran deside sispann an tout atak sou peyi vwazen yo. Poukisa? Pou yo ka konsantre tout fòs yo ak tout zam yo sèlman sou enterè ameriken yo. Yo bay yon sèl kondisyon pou lapè ak vwazen yo. Yo di klèman yo pap frape yo sof si vwazen yo sèvi kòm baz pou militè ameriken yo atake Iran. Chanjman taktik sa a se yon gwo kout mèt, li mete peyi nan Gòlf lan nan yon pozisyon trè delika. Yo bloke nan mitan 2 gwo poto k ap fè lagè. Sa pouse n poze kesyon ki mete presyon sou pouvwa a kounye a. Èske deklarasyon sa yo se yon senp entimidasyon? Oubyen èske nou nan papòt yon lagè total ki pral chanje kat jeyopolitik mondyal lan nèt? Ki jan 2 gwo puisans sa yo pral jere yon konfli kote okenn pa vle fè bak menm pou yon pous? Lè 2 fòs konsa kwaze kòn yo, dega yo toujou depase sa nou ta ka imajine. Ki sa ki ka pase si sa y ap planifye an pa rive? Imajine yon sèl moman kote tout baz ameriken nan rejyon an vin sib prensipal yon lame ki pa gen anyen pou l pèdi ankò. Ki sa sa vle di pou sekirite mondyal la? Ki sa sa vle di pou ekonomi an? Chak misil ki tire se yon soukous ki pral santi jis nan pòch Ameriken yo. Lagè sa a se pa yon senpl batay nan televizyon, se yon dezas k ap prepare tou dousman. Lèzetazini mande yo rann tèt yo san kondisyon. Li fèmen pòt an pou negosyasyon diplomatik. Li kreye yon sitiyasyon kote sèl fason pou soti se nan fòs zam. Pezeskian ki se prezidan Iran an konnen sa trè byen. Lè l di rèv sa a ap desann nan tonm ak yo, li prepare pèp iranyen an pou yon rezistans long e difisil. Li voye yon mesaj klè bay La Mezon Blanch, li di yo yo pap jwenn viktwa fasil jan y ap tann nan. Strateji Iran an pou izole Etazini Se yon mouvman kalkile. Lè yo asire vwazen yo an sekirite, yo eseye kraze koalisyon Etazini te ka bati nan rejyon an. Sa rann operasyon militè ameriken yo vin pi konplike. Vwazen yo pral reflechi de fwa avan yo kite Etazini sèvi ak tè yo pou yo lanse atak. Yo pap vle tounen sib pou misil iranyen yo. Jwèt lan vin pi sere e chak desizyon ka deklannje yon katastwòf. Eske nou prè pou chòk kap vini an? Paske sa kap pase la se senpleman twòkèt lan.